Se yon sitwayen ki nan zòn nan ki rele Gilson Joseph, ou konprann, e tou senpleman tou, e lakou sa bò isi a se lakou pa mwen, e, e, e, ou konprann, Jovenel se prezidan ki papa m, paske m depi lè li te prezidan, m te konn travay avè l. Pandan m te konn travay avèy, pandan m te konn travay avèy tou senpleman nan bagay plonbri, misye son gwo enjenyè, konprann, misye te konn ap fè yon seri de bagay, lè sa nou te konn ap pase mizè ansanm avèk. Li te konn di konn tè pou nap dekole, mwen menm Jilson Joseph, pou nap dekole ak labou, nap dòmi, nap manje pen chèch. Avek jovenel jodia li vin prezidan. Mouri. Pèn pou tout moun nan zòn nan. Peyi zòn nan tris jiska mentnan gen moun ki malad pa dyare, pa sezisman e jiska mentnan moun sa yo yo lakay yo se vye remèd fèy yap pran.
Bon, m santi m degangole, sa se yon gwo ka konsa, yon prezidan konsa k ap travay ansanm avè nou, ki sousi de nou menm. Pou tande yon bagay konsa pase, bon pou jounen an la menm menm menm menm, menm dlo frèt pa gou nan bouch mwen. Tout moun lakay mwen tou, se tout moun zòn nan. tout sitwayen zòn nan, ni timoun kòm granmoun. Se pandan ke bò katrè ke mwen kouche, epi lè m gade mwen wè frè premye dam nan leve, li di, Mesye yo leve non paske e m tande ke yo di e yo. tire prezidan Jovenel bon madam Martine Moise li menm li resevwa bal m pa konnen kijan sa ye pou nou leve pou nou vin kounya bon nou menm ki te kouche nou eseye leve leve nou leve anpil nan nou preske m te ka di w nou pat ka kanpe sou pye nou tèlman sa te fè enpak sou nou e jiska mentenan toujou nou kwè kanmenm sa enpak la li menm li toujou ankò rete sou. sou nou paske nou poko janm kapab stab toujou sou fason nou te.
Kamyon mango, kamyon 10 wou may pote Damien pou Jovenel enben se kamyon mango sa a ki te kòmanse Jovenel fè Jovenel te kòmanse achte bay chas bay dlo ki rele Koulougan li rive nan nan Pòdepè li mete Koulougan sou pye Koulougan sou pye pandan li mete Koulougan sou pye. Tou senpleman yon kote rele obè avan w antre nan vil Pòdepè. Ebyen, se nou ki te konn pote, mwen menm ki te konn pote bagay bagay pou Jovenel fè dlo kou lougan nan obè. Apre sa li tou vin mete izin glas nan Pòdepè. Apre sa li vin abite nan chalè nan chalè a tou. Apre sa li vin li vin li Pòdepè nan ri Kapra. Nan ri Kapra li vin fè yon otopat ki rele.

Nan kote a, gen plantasyon pou li plante, gen rè pou li plante bannann. Enben, nan rè pou li plante bannann pou fè kilti, li plante bannann la jous tè ye wouj. Gad tout sa liy jaden la fè, tè ye wouj li plante bannann. Enben, tou senpleman, apre sa, lè nou menm li vin andwo, ansyen prezidan Joseph Martelly vin avèk Jovenel isit, epi lè nou koute, epi li di, pèp andwo, èske se Jovenel se nou menm? Wi, se nou menm. Jovenel se nou. Enben, tou senpleman, apre sa.

Li nan kanpay pou prezidan. Ebyen tout pèp andro, pèp pòdepè tout kote nòdwès, li mache tout kote. Sim ta di prezidan Jovenel Moïse pa fè anyen pou peyi dayiti, mwen m son kamoken, m son kriminèl. Wi m son kriminèl. Paske bon men pou bagay ankò, nou menm pèp nan nòdwès, nou menm pèp pèp ki nan nòdwès, prezidan Jovenel te vin poze kandida, chak kote li fè reyinyon li di, li pwomèt. Pèp Nòdwès, dlo potab, y pèmèt yo kouran, y pèmèt yo wout! Ebyen, kisa k pase? Jodi a, nou menm pèp andwo, nou viv de wout, wout ap fèt.
Li kenbe men avè nou. Se motalite sa nou te renmen nan misye. Konprann? Li toujou kenbe Nòdwès fèm. Li salye nan salitasyon, epi nan ba ou konsèy tou. Men kòman pou nou fonksyone, pou nou.